Jodi a nou pral pale de kèk aliman, nou pral esplike w an swa kèk aliman ou ka pran pou ranfòse sistèm iminitè ou. Sistèm iminitè la ki sa l ye? Se sistèm de defans ke òganis ou li menm li genyen. Sistèm de defans sa li la pou l pwoteje nou kont tout agresyon eksteryè, kont tout kò etranje ki ka vini nan òganis la ki pou bay pwoblèm, kèlkeswa viris, bakteri, kèlkeswa mikwo òganis la an swa, sistèm de defans nou li menm li jwe yon wol de baryè tankou. yon chyen de gad li la kèlkeswa sa ki pat anndan deja ki bezwen vin antre pou l anpeche l antre. Donk nan peryòd sa a la m jije l esansyèl kote ke nou gen viris sa a ka bay pwoblèm ki se kowonaviris m jije l esansyèl pou nou konnen kèk aliman nou dwe konsome pou nou kapab mete sistèm iminitè nou djanm pou nou kenbe sistèm iminitè nou otòp. Kòman ou ka ogmante sistèm iminitè? Pou ogmante sistèm iminitè ou bezwen gen yon bòn ijyèn de vi. Anndan bon ijèn de vi a, w ap bezwen gen yon somèy ki sifizan e de kalite, w ap bezwen pratike egzèsis fizik regilye, e anplis w ap bezwen gen yon alimantasyon ki sèn e ekilibre. Lè m pale de alimantasyon sèn e ekilibre, se yon aliman ki egzan de tout entoksikasyon, yon aliman ki respekte règ dijyèn yo. E anplis tou, fòk alimantasyon an ekilibre pandan w ap respekte twa gwoup daliman yo, ki se aliman konstriktè, pwotektè, enèjetik, nou pap dekòtike kounye a nan yon lòt videyo nap vin pale w de 3 gwoup daliman sa yo. E anplis nan somèy ki sifizan ou sipoze dòmi omwen 8 è pa jou pou kapab gen yon somèy ki sifizan. Pou gen yon sistèm iminitè ki otòp epi ki dyanm ou bezwen priyorize vitamin C, ou bezwen pran aliman ki rich an vitamin C, Pou w kapab kenbe sistèm iminitè w djanm. Vitamin sa a li jwe yon wòl trè trè enpòtan nan ranfòseman sistèm iminitè nou. Donk, nou konnen kò nou li menm li pa fabrike vitamin C, se nou menm ki pou pote vitamin C a bay kò a nan sa n ap manje, nan alimantasyon nou. N ap jwenn vitamin C yo, se nan sitwon, oranj, chadèk, e tout bagay sa yo n ap jwenn vitamin C ladan yo, pèsi, bwokoli, chou. N ap jwenn vitamin C nan sa yo lè nou konsome yo. E anplis tou, pou sistèm iminitè nou kapab toujou rete djanm, n ap bezwen vitamin D tou. Vitamin D a, se po a li menm ki fikse l, ki sentetize vitamin D a alèd de reyon solèy la. Donk chak maten nan solèy antre sizè, setè, nou kapab pran yon ti vitamin D pandan n ap ekspoze nou nan solèy la pandan 30 a 40 minit nan maten pou nou kapab fikse vitamin D a pou sistèm iminitè nou kapab rete aktiv. Apre sa, n ap bezwen aliman ki soti nan famiy dè alyase yo tankou nou bezwen konsome lay, zonyon, echalòt, chanpinyon sa nou rele djondjon an kreyòl la, nou bezwen konsome sa yo pou sistèm iminitè nou ka toujou rete anfòm. E anplis tou fòk nou konsome aliman alkalen yo kote pH yo yo menm pH sa yo pi wo pase pH viris lan tankou nou gen anana, Lim, nou genyen mango, tout sa yo, pH yo yo menm, yo pi wo ke pH viris la vi ke nou konnen se viris sa nou bezwen venk. Donk se tout aliman sa yo nou sipoze konsome le maten pou vitamin C nou ka pran ti ji sitwon nou, ji zoranj. Si tout fwa ou menm ou pa. gen tan pou ta fè ji sitwon oubyen yon bagay ki gen rapò avèk vitamin C nan maten, ou kapab itilize tablèt vitamin C a, ou kapab souse youn chak maten antre 6 zè a 9 zè, se nan maten se pa gwo solèy cho, ou kapab itilize sa. Tout sa yo se aliman ki kapab ede nou ranfòse sistèm iminitè nou nan peryòd sa paske nou bezwen sistèm iminitè nou. Nan alimantasyon nou, nou bezwen priyorize fwi yo avèk legim yo nan alimantasyon nou nan peryòd sa tankou Fòk nou toujou pran anpil fèy nan sa nap manje yo, pran anpil fèy, pran fui de mè yo, priyorize sa yo, m panse yo menm yo enpòtan pou kenbe sistèm iminitè nou o top, pou kenbe sante nou o top. Pran e tou pa bliye konsome anpil likid, anpil dlo, anpil ju, sa yo ap ede nou anpil. Ok se tout sa yo m panse nou sipoze fè depi nou respekte mezi dijèn yo jan yo di a toujou lave men nou pa bo pa bay lanmen respekte 1 mèt 52 distans lan pa sòti si nou pa gen bezwen menm si rete lakay la son bagay ki difisil difisil ekstrèmeman difisil men fè maksimòm defò de nou menm in fwa ke nou ka rete lakay nou rete lakay nou Pa sòti san bezwen, toujou lave men nou avèk dlo e savon, e ou menm si w ta gen ijans pou sòti, toujou itilize sanitizer e alkòl, ou kapab lave men w menm si w pa ta gen dlo, toujou, toujou dezenfekte men nou, dezenfekte tout sa n ap manyen, telefòn yo, pòt yo, tout sa nou konnen lòt moun gen rapò avèk yo, toujou dezenfekte yo, e anplis, e. Itilize aliman sa yo m di nou an, konsa m panse n ap ka venk kowonaviris lan, menm si sa pa depann de nou, men nou menm n ap fè tout sa ki depann de nou yo, pandan ke n ap respekte règ dijèn yo, pandan ke n ap modifye alimantasyon nou. Ok, se toujou yon plezi pou m avèk nou, mèsi, se te avèk nou Samantha, je vous aime, je vous aime, je vous aime, bye bye.